Vwala telespektatè, telespektatris, byenvini sou jounal peyi a, planèt enfòmasyon, e byen rapid kite nou ba ou kèk gran pwen kap domine bil aktyalite a. Jan ou kòmanse gade l nan ekran la, sa se pil sekirite konsèy prezidansyèl la kote ke 9 manb CP a debake nan Mipana pou vin komemore 218 tièm lane asasina papa nasyon an, anperè Jean Jacques Dessalines. Planèt enfòmasyon gen son li gen imaj ou pral swiv kòman sa ye. E toujou sou aktyalite yo, dosye tansyon antre Repiblik Dayiti e Repiblik Dominikèn, dosye a kontinye chofe lasosyete, Dominique Dupuy fè konnen li pap bay vag. Genyen Premye Minis Garry Conille ki prezide yon konsèy de gouvèneman kote ke gouvènman Garry Conille an apèn adopte yon rezolisyon sou dosye Repiblik Dominikèn nan, ou pral swiv kòman sa ye an palan de chanselyè ayisyèn nan Dominique Dupuy nan mikwo laprès nan entènasyonal la, Dominique Dupuy fè konnen. Li pral kontinye pote plent pou Repiblik Dominikèn e pou kou el ye la dosye a prale devan Lakou Entèramerikèn de Devlòpman. Dominique Dupuy fè konnen li poko satisfè l ap kontinye pale pou Ayisyen yo ki an Repiblik Dominikèn malgre Konsèy Prezidansyèl la pa dakò pou Dominique Dupuy ta defann dwa Ayisyen yo ki ap viv lakay vwazen. Rete tann la sosyete, gen son yo la, imaj yo la tou, ou pral swiv kòman sa ye. E apre sa, toujou sou aktyalite yo, dosye mezantant. tansyon oubyen eskandal ki genyen nan pouvwa egzekitif la antre 2 tèt yo, Konsèy Prezidansyèl la ansanm avèk gouvènman Garry Conille an, Konsèy Prezidansyèl la ekri PM Garry Conille kote ke yo fè PM nan konnen yo pa satisfè avèk fason lap dirije a fòk li ta fè yon remanyeman ministeryèl, ou pral swiv kòman sa ye. Toujou genyen kesyon revokasyon madam Dominique Dupuy ki sou tab la lasosyete konsèy la pa vle wè madam Dominique Dupuy paske madam nan ta sanble ap atake enterè yo ebyen gen peyi etazini ki reyaji la ki fè konnen Dominique Dupuy pap demisyone Dominique Dupuy pap revoke peyi etazini reyaji lasosyete plis detay pral vini. An parlan de gwo mobilizasyon ki prepare pou fèt jodi a la, genyen konsèy prezidansyèl la ki deja pase lòd avèk lapolis, ansanm avèk rès fòs de lòd yo ki genyen yon otorizasyon legal pou pote zam depi yo kwaze avèk Guy Philippe nan lari a, pou yo arete Guy Philippe paske Guy Philippe ap twouble lapè piblik. Dosye a chofe la, ou pral swiv kòman sa ye. An pasan, an palan de Konsèy Prezidansyèl la, sitou Leslie Voltaire k ap mande revokasyon Dominique Dupuy, genyen pèp ayisyen an, sitou sila yo k ap defann Dominique Dupuy ki ap mande ki kote kay Leslie Voltaire ye paske yo ta bezwen vizite Prezidan Konsèy la Leslie Voltaire. Nou pral ede ou swiv son lari a tou se vrèman enpòtan. Anvan nou kontinye, kite nou salye chak grenn fanatik Planèt Enfòmasyon ki pran san yo, ki pran tan yo, kap swiv Planet Enfomasyon nan moman sa nou salye ou, mèsi anpil paske ou toujou sipòte nou, ou toujou konekte ansanm avèk nou. Youtube souvan voye ban nou moun ki toujou sipòte Planet Enfomasyon, fanatik yo anpil se sak fè nou pap kapab salye chak grenn fanatik Planet Enfomasyon endistenkteman. Selman mwen wè YouTube voye yon lis ban mwen la moun ki souvan komante, moun ki fè anpil komante, genyen Guerda Charles, kelkeswa kote ou trouve w la Guerda Charles nou salye w, YouTube di ou toujou komante anba videyo Planèt yo, genyen Jean Sanon tou, apre sa genyen yon moun ki mete yon pwofil ki rele Bagay Valab, Bagay Valab nou salye w, mèsi paske ou toujou sipòte Planèt la, apre sa tout lòt fanatik Planèt yo menm lè nou pa site non w, Nou salye w, respè pou ou. Etan done n konnen ou prese, se enfòmasyon nou vin ba ou, kite n rantre byen vit nan detay yo. La sosyete kòman dosye yo ye la, kòman tansyon yo ye la nan la repiblik, dosye tansyon tou antre peyi Dayiti e la repiblik Dominikèn. Avan menm nou ba ou dosye repiblik Dominikèn nan, kite nou di ou ki deblozay, ki eskandal ki genyen la nan konsèy prezidansyèl la. Pa bliye, se Konsèy Prezidansyèl la sou enfliyans peyi Etazini ki te chwazi Garry Conille pou vini Premye Minis peyi Dayiti. Ebyen, Konsèy Prezidansyèl la vin pa dakò avèk fason ekip Garry Conille an, sa vle di rès minis yo, ap dirije, sitou Madam Dominique Dupuy, Konsèy la estime Madam Dominique Dupuy ap kraze oubyen ap gache enterè yo. Pa bliye, Anpil manb ki nan konsèy la nan konkòday ak prezidan dominiken an, Luis Abinader, tankou Smith Augustin, Smith Augustin sa li te anbasadè peyi Dayiti an Repiblik Dominikèn, li fon pakèt tan lakay vwazen, li te menm etidye an Repiblik Dominikèn, donk Smith Augustin sa genyen gwo enterè l oubyen ta genyen gwo enterè l lakay vwazen. Bon, san konte Lesly Voltè li menm avèk Abinader l se kò kont ak Figaro, yo menm rele l Ti Dominique. Ebyen, gwoup nèg sa yo estime ke si Dominique Dupuy ale nan menm liy sa l prale a, li pap bon pou yo paske si Abinader l ta di la l ap bloke yon seri de byen, yon seri de kay, menm gwo makèt, gwo biznis ke yo genyen an Repiblik Dominikèn, li pap bon pou yo. Anpil fwa ou konn ap pase lakay vwazen an ou wè gwo makèt, gwo bilding. Se pou Ayisyen ke yo ye. Kote ke yo jwenn pwoteksyon gouvènman Dominiken an. Men nenpòt lè tansyon an ta ogmante antre Ayiti ak Repiblik Dominikèn, nenpòt moun k ap dirije Repiblik Dominikèn nan, l ap sezi byen sa yo. E se sa pèp Ayisyen an menm ta bezwen pou ke nèg yo ta sispann fè byen ka moun, pou ta fè byen yo pito nan peyi yo. pwòpte peyi a, met sekirite nan peyi a, e apre sa fè byen yo nan peyi a konsa, menm lè se kòb peyi a ankò n vòlè, prefere kòb la reenvesti ankò nan peyi a olye pou l al envesti ankò nan peyi blan. Ebyen lasosyete, konsèy la ki estime Dominique Dupuy menase yo, yo mande pou ke. Yo ta revoke Dominique Dupuy. Garry Conille kanpe nan figi Leslie Voltaire. Pa bliye PM nan li menm son bowòm. Si n sonje depi lè Claude Joseph te vini pou mete men anba kou Garry Conille poutèt Claude Joseph te bezwen kèk pòs ministeryèl pou te mete moun pa l Garry Conille pa t dakò. Garry Conille te rantre nan manman Claude Joseph al kache. Donk Claude Joseph te rantre nan manman Garry Conille, nèg yo te vini pou goumen. Ebyen Garry Conille an son bowòm, ta sanble l pa pè nèg yo. Ebyen konsèy la mande pou l revoke Dominique Dupuy, Garry Conille di non, Dominique Dupuy pa p revoke. Ebyen, sa ou tande a la diskisyon pete, nèg yo te kite reyinyon an tou fache. Ebyen se peyi Etazini ki pral voye yon delegasyon vin reprezante, vin chita ansanm avèk konsèy la. Kote ke tout manb nan konsèy la te prezan. Ou konn tande gen reyinyon, ou tande Edgar Leblanc pa prezan, gen lòt konseye ki konn al etranje yo pa prezan, tout konseye te prezan. Piske se Etazini kap vin mete lòd, kap vin mete prensip nan kay la, tout nèg prezan. Paske tout nèg yo gen chèf, tout gen mèt. Ebyen, Etazini di nèg yo pou yo ta priyorize enterè Ayiti dabò pou ke yo ta kapab fè konsèy prezidansyèl sa se yon reyisit. Paske si konsèy sa echwe ou mèt di tou se politik amerikèn nan an Ayiti ki echwe e sitou genyen kèk zye lòt nasyon yo k ap veye sou Ayiti. W ap wè dènyeman la Larisi, Vladimir Poutine te bezwen konnen kisa k ap pase Ayiti, li te pran yon delegasyon nan BINUH pou ale Larisi pou vin chita pale ak otorite Ris yo pou di kisa kap pase an Ayiti. Donk, Ayiti a gen zye sou li. Ebyen, Etazini estime si konsèy sa echwe avèk tout Garry Conille echwe, se yo menm kap echwe tou nan misyon yo an Ayiti. Yo frape pye sou konsèy la pou nèg yo kapab antann yo. Paske li pa posib. Kit konsèy la ilegal, kit li legal. Donk yo gentan la deja se yo kap dirije, e ankò yap benefisye pil benefis yo sou tèt pèp ayisyen an, pil èd yo, yon pakèt milyon, m tande 25 milyon de goud, mwen menm la sosyete kòb sa fèm mal, 25 milyon de goud pou sèvis dentèlijans, lajan sa fèm mal paske lajan sa separe antre nèg yo lale nan pòch nèg yo, pèp la pa jwenn anyen e pèp la pa jwenn sèvis. Ebyen, Etazini tou pwofite di konsèy prezidansyèl la pa pale de kesyon revokasyon Dominik Dipi. Dominique Dupuy pap revoke e Dominique Dupuy tou pap demisyone. Sa vle di, Dominique Dupuy la pi rèd, l ap kontinye pale pou Ayisyen yo nan sans ke l kapab. Menm lè, si w ap fè yon analiz radikal, yon analiz jeneral, pou wè menm enperyalis sa yo kab bat bravo pou yon otorite, donk sa pa vle di ke otorite a vrèman, l ap travay a san pou san nan enterè pèp ayisyen an. Pa bliye! Minis afè etranjè yon peyi, oubyen minis afè etranjè Ayiti, se li menm ki genyen tout pouvwa, si l vle konvoke nenpòt oubyen mande chita pale avèk nenpòt lòt anbasadè lòt peyi, li genyen tout pouvwa pou fè sa. Pa egzanp la, kounya la Dominique Dupuy ta deside pou l chita avèk anbasadè Larisi, l ap annik fè kontak yo pa bò kote Venezyela, la pou la l ap jwenn Ris yo, e si l bezwen akò avèk Larisi tou, l ap jwenn li. Etazini li menm ki entèlijan. Yo gen tan ap kore Dominique Dupuy la pou ke Dominique Dupuy pa ta lache yo. Ebyen pèp ayisyen an wè kou a. Ebyen, kòm konsèy la li menm yo pa vle wè Dominique Dupuy ditou, e nou menm, nou santi pa rapò avèk yon seri de moun ki te pase resamman la nan tèt ministè dè zafè etranjè, Dominique Dupuy travay pase yo. Donk, nou santi Dominique Dupuy ap fè yon bon travay. Ebyen, konsèy la ki te bezwen revoke l la, Etazini di li pap revoke, ni Garry Conille tou pap revoke. Prefere konsèy la chèche yon fason pou l antann yo avèk Garry Conille ni Dominique Dupuy men kanta pou 2 moun sa yo, yo pap revoke nan gouvènman an. Ebyen, konsèy la pa satisfè toujou lasosyete, konsèy la ekri yon lèt voye bay Premye Minis Garry Conille. Kote ke lèt sa date 16 oktòbre. Konsèy la mande PM nan pou fè yon remanyeman ministeryèl, sa vle di pou chanje kèk minis, chanje kèk tèt, kèk moun nan tèt ministè yo, prese prese. Konsèy la estime ke yo pa satisfè avèk minis ki la yo e minis ki la yo pa bay yon travay ki satisfezan, yon travay ki efikas, yo pa bay rezilta pou ta satisfè popilasyon ayisyèn nan, se sa k fè fòk PM nan fè yon pase men. Ebyen, Garry Conille gentan reponn konsèy la, li di li pap chanje pèsonn nan minis yo, li menm li santi minis yo ap byen travay. Sa ki vle di, si ou menm petèt se konsèy sa wap tann, oubyen se ou tap rele viv konsèy la, ebyen jiska prezan si se pou konsèy la la nou poko wè sòti de kriz. Nèg yo jis kontinye ap goumen pou pouvwa, kontinye goumen pou pòs, pou privilèj. Pase kisa k pase? Konsèy la ta bezwen revoke minis jistis la Carlos Hercule, li estime ke Carlos Hercule menase 3 konseye ki nan koripsyon yo, dosye 100 milyon de goud la. Donk depi yo ta fè revoke Carlos Hercule yo mete yon lòt nèg ki pi pwòch yo, dosye 100 milyon de goud la yap tou antere sa, klase sa nan tiwa se fini. Si yo revoke Dominique Dupuy, m tande se yon moun ki se chèf kabinè konsèy prezidansyèl la, se li menm, m pa raple m non an, se li menm ki pral ranplase Dominique Dupuy. Donk se yon kolòn yo, e menm mesye sa ankò se li menm ki te chèf kabinè ansyen minis afè etranjè Jean Victor Généus. Donk kesyon ou pral tande otorite k ap frape pye sou Repiblik Dominikèn pou dwa Ayisyen respekte, p ap gen sa ankò, y ap klase sa nan tiwa. Donk. Abinadel ap jwenn tout posibilite ankò pou kontinye imilye ayisyen se sa konsèy la bezwen paske yo menm yo gen enterè yo an repiblik dominikèn. Ebyen Garry Conille rejte demand konsèy la, li fè konnen gouvènman sa soutyen desizyon l pou l pa chanje okenn moun nan minis yo. E aprè sa lasosyete sou son lari a, sou tansyon lari a, kòman dosye yo ye la avan menm nou ba ou tansyon antre Ayiti ak Repiblik Dominikèn nan, jiskaprezan, zèfèyis yo kontinye simen latwoublay nan rejyon metwopolitèn nan, tankou pou pandan sware a, yo te tache dife nan divès kay nan zòn ri Magloire Ambroise, te genyen anpil tire, anpil dezòd lasosyete. Tout jodi a la, 9 manb yo debake la nan Mipana pou vin komemore 218 tyèm lane asasina Papa Nasyon an, te genyen anpil tire ozalantou de Channmas la. Sa ki ta vle di, kòm konsèy la pap fè anyen ki serye, ebyen bandi yo yo menm, teworis yo yo menm, yo kontinye ap pran teritwa, yo kontinye ap teworize popilasyon an. E apre sa, sou dosye manifestasyon, gwo mobilizasyon ke chèf revolisyon an, kòmandan Guy Philippe lanse a, jiskaprezan la nou genyen. repòtè nou yo ki atè a la anndan peyi Dayiti kote ke kap pran son kap pran imaj pou nou. Gen kèk kote ki gen rasanbleman kap fèt men mobilizasyon yo poko demare la sosyete e se si depi yo kòmanse la nou pral baw imaj nou pral montrew kòman sa ye. Men sèlman pa bò kote ekip gouvènman sa genyen minis jistis la Carlos Hercule ki te pase lòd avèk lapolis pase lòd avèk lame kelkeswa kote yo ta kwaze avèk Guy Philippe nan lari a pou yo aretel paske non sèlman yo lage manda dè Guy Philippe pou kesyon Guy Philippe kap twouble lapè piblik yo fè konnen yo dekrete eta dijans nan peyi a yo dekrete kouvre fe tou donk yo pa dakò okenn moun manifeste nan moman sa yo la sa ki ta vle di E kesyon mobilizasyon an riske pou l pa ta byen pran. E se si yo jwenn Guy Philippe y ap arete l. Alòske Guy Philippe fè konnen l ap nan lari a, si yo tire sou li, l ap tire sou yo. Kòmsi li pa annik di l ap tire sou yo, li jis di li p ap dakò polisye yo vin tire gaz sou li nenpòt kòman. Donk nou gran timoun, nou kapab konprann. Apre sa, an parlan de konsèy prezidansyèl la k ap mande revokasyon Dominique Dupuy, Pèp ayisyen an yo menm kap sipòte madam Dupuy yo kòmanse ap mande la ki kote kay Lesly Voltè ye ki kote Lesly Voltè abite pou yo kapab vizite Lesly Voltè pou yo al bal love la paske yo estime Lesly Voltè li menm pap travay ditou ditou nan enterè popilasyon ayisyèn nan lè yo diw yo pral bay love la sa vle di si yo kwaze avèk li bap pou bap la bwa kale wi pou Lesly Voltè antouka e aprè sa sou dosye tansyon antre Ayiti e la Repiblik Dominikèn. Genyen Premye Minis Garry Conille ki prezide yon konsèy de.